ki aple pou yo kapab enfliyanse tout yon jenerasyon, moun sa yo ke yo rele papa. Nou ape viv nan yon epòk kote anpil, anpil timoun gen tandans pou yo leve san papa. Se yon fenomèn ke nou obsève ki egziste toupatou sou latè, men sitou nan kominote nwa yo. Rezon ki eksplike absans papa yo lakay yo anpil. Youn nan rezon yo se kapab yon deni de patènite kote papa a tou senpleman deside pa rekonèt timoun sa kòm pitit li. Rive gen sitiyasyon kote ke papa tou senpleman li enkoni, yon eksperyans ki te fèt e

Sa kapab rive se akoz yon sitiyasyon dalyenasyon parantal kote youn nan paran yo chwazi pou kapab monte tèt timoun yo kont lòt la. Manman, akoz de yon pwoblèm li gen avèk papa, li deside kreye yon fason pou pitit la vin genyen menm degou li menm li gen pou papa pou l devlope l tou. Li sèvi avèk manipilasyon, de mansonj, de zistwa li envante sou papa jis pou l kapab kreye nan lespri timoun nan hèn e degou pou papa l. E sa rive ke timoun sa li kòmanse vin distan avèk papa l. Li kòmanse remake gen yon chanjman k ap pase nan li menm emosyonèlman l pa vle gen okenn koneksyon avèk papa l ankò. Li pa ka eksplike l. Au fond de li l bezwen papa l. Men, sa manman l ap di l yo, sa manman l ap rakonte l yo kreye yon baryè ki vin fè ke menm lòske papa l prezan, men li menm avèk papa l gen yon distans klèman ki etabli. Sa rive, sa ki konn fè papa yo, yo absan se a la swit de yon yon enpotans, de yon yon maladi, yon maladi mantal, posib pou ke se yon yon alzheimer ki fè ke li rive nan yon pwen li non sèlman pa ka itil li, li pa ka itil tèt li, li pa ka itil fanmi li e menm rive nan yon pwen li pa rekonèt okenn moun nan fanmi l ankò. Gen lòt ka se se de pè absanteyis kote ke yo la, yo prezan men sepandan yo pa gen okenn enplikasyon nan lavi fanmi yo. Gen lòt sitiyasyon kote ke tou senpleman se iresponsablite ou ankò le pli grav se lanmò ki fè ke papa sa yo, yo pa la men tras ke yo kite, tras ke absans yo kite trè difisil pou fanmi an, sitou pou timoun yo, rive simonte. Pe enpòt koz ki anjandre absans lan, sa ki si, se ke sa anjandre yon doulè ke pèsonn pa kapab dekri. Gen yon jèn gason ki te rele Kyle, tout lavi l, li pa t janm konnen papa l vre. Se vre papa l vivan, men papa l pa t janm gen okenn kontak, okenn relasyon avèk li. Gen yon jou, alò ke yo te envite Kyle nan yon emisyon pou li pale de sa ke l santi li manke lefèt ke papa l pa t janm gen kontak ansanm avèk li, li di, Doulè sa anjandre lakay mwen, Pa gen okenn doulè ki sanble ansanm avèk sa, lefètke m konnen papa m chwazi pou li absan nan lavi m. Daprè yon yon estimasyon ke ansyèn minis alakondisyon feminin nan te evoke, Madam Marie Laurence Jocelyn Lassaigue, li di ke gen 60 pousan fanmi ayisyèn Ki monoparantal, sa vle di se yon sèl paran ki genyen chaj pou reponn avèk bezwen e elve timoun yo. E sa genyen de konsekans enòm ou kapab imajine. Chak ane, UNICEF fè sòti yon rapò sou sitiyasyon timoun dan le mond. Nan rapò 2005 lan, ke yo rele L'enfance en péril, Yo siyale ke gen 173 mil timoun ki ape viv an sitiyasyon de domestisite, sentaniz ou ankò restavèk si w ta prefere. Gen 2 mil 500 ki ap viv nan lari e gen 2 mil timoun ki se viktim trafik vers la République Dominicaine. Yo fè yon konsta tou ke pifò gang ou ankò gwoup ame ki ap opere an Ayiti, lè yap rekrite moun, yo toujou rekrilte de jèn timoun vilnerab. E timoun sa yo trè souvan ki kote yo sòti? Yo sòti nan fanmi ki pòv e souvan fanmi ki san papa ou ankò yo òfelen. Yon konsta jeneral montre lòske papa yo yo pa prezan, lòske papa yo yo pa la, Kèlkeswa rezon an, lòske yon timoun li ap leve lakay san prezans yon papa, san afeksyon yon papa, timoun sa li gen plis chans pou l kapab vini yon kriminèl e, de se fè, gen plis risk pou l kapab ale nan prizon. Gen kat fwa plis chans pou yon timoun konsa li viv nan povrete. Poukisa? paske se manman, yon manman trè souvan ki pa gen travay, ki pa ka jwenn travay e ki oblije ap pran swen e ap leve timoun sa yo. Gen 4 fwa plis chans pou yon timoun ki leve san papa pou li menm li vin paran avan l rive nan laj 20 tan. Gen plis risk pou l tonbe nan delenkans alò ke l trè jèn. Gen plis chans pou yon timoun ki leve san prezans papa l, pou l tonbe nan dwòg, nan fimen sigarèt, pou l tonbe nan bwè alkòl. Gen mwens posibilite pou yon timoun ki leve san papa pou l al lekòl. Li gen mwens chans pou l rive kenbe yon travay. Li gen plis posibilite. pou l suiside tèt li. Li gen plis chans pou li viv an marj de la sosyete, pou l fè retrè pa rapò ak sosyete a. Menm kan de fanmi ta menm ta nan menm nivo de povrete, yo konstate ke si gen youn ladan yo ki gen tou lè de paran l la, papa ak manman, e lòt la l sèlman gen manman l ki avèk li, ki ap leve l, Timoun ki genyen papa l ak manman l avèk li menm ke yo nan sitiyasyon de povrete gen plis chans, plis posiblite pou l rive briye ke timoun sa ki senpleman ap viv avèk manman l lan. Yo konstate ke 75 pousan vyòl ki fèt yo, yo motive akoz de yon kolè deplase ke timoun sa, ke ti gason sa li epwouve o fon de li akoz de papa l ki te absan. Yo remake ke gen anpil posiblite pou tifi yo, yo vini obèz lefèt ke yo pa te leve ak papa yo. Yon fi ki ansent, li gen 48 pousan chans pou l pèdi timoun nan, dan la mezi ou li pa genyen sipò papa l. Tandiske, si tout fwa papa l la, chans pou l pèdi timoun nan se 22 pousan ke li ye. Menm si gen kèk peyi tankou la Frans, yo ap panse a vote de lwa sou la bioetik kote yo vle fè konprann yon papa se yon bagay ki fakultatif, li pa yon nesesite paske ou kapab ale nan yon sa yo rele yon bank de sperme, ou achte sperme selon kritè ke ou etabli, selon ras ke ou vle, epi yo entwodui li nan ovil ou, ou fegonde, epi apre 9 mwa ou fè yon timoun, ou pa bezwen gen yon papa, ou kapab leve'l pou kont ou. Anfèt, lòske nou konsidere statistik ke nou sot wè la yo, nou kapab konprann ke ke se pa vre. Prezans yon papa nan lavi yon timoun li tout osi enpòtan ke prezans manman. Yon papa li pote yon kontribisyon inik nan lavi pitit fi l ou ankò lavi pitit gason l. Yon papa se yon moun ki iranplasab. Wi, mwen byen di. li iranplasab. Donk, lòske yon papa li pa la, li kite yon vid nan kè pitit li ki ap dire tout lavi l. Yon timoun ki pa leve avèk papa l, ki pa jwi, ki pa benefisye de prezans papa l, li tout tan ap kesyone tèt li sou idantite l, sou valè l, sou sans lavi l genyen. li toujou ap mande tèt li poukisa l la. Paske moun ki ta dwe reponn a kesyon sa yo pou li, li pa prezan. De se fè, timoun sa gen tandans pou li ap vire an won, li santi o fon de li, li initil, li enkapab, li son enkonpetan e l manke konfyans nan tèt li pou l fè fas ak lavi. e pi devan, demen, li vin tounen yon papa ki menm jan ak papa l, yon papa ki sanble avè w. Se poutèt sa m ap poze kesyon sa a yon lòt fwa ankò, Kote papa yo? Papa, kote w? Akoz de absans ou, chak swa, w gen yon zorye k ap mouye. Genyen yon moun chak minit li ap fè de soupir genyen yon timoun pitit ou a sa ou pa rekonèt la sa ou pa pran swen an chak fwa li wè ou se tankou yon kouto ke w pran ou plonje nan kè l pitit ke ou pa rekonèt la sa ke w pa pran swen an. chak fwa li wè w, prezans ou raple l doulè absans ou gen sou lavi l. Chak fwa li gade w, li wè ewo li pap janm genyen an. Chak fwa l wè w, li wè pwotektè li pat janm genyen an. Pwotektè ki pat janm la pou li an. A koz de absans ou gen yon moun ki ap mande Eske papa m renmen m? Eske papa m konprann kijan m ap soufri? Papa, kote w? Lòske mwen fè yon ti koudèy nan labib. M kwè ke li bay yon yon ti ankourajman a papa ki santi yo entèpele lòske w ap tande ribrik sa a, ki ap mande tèt ou, Se vre? Kisa m ta bezwen fè? Nan Efezyen chapitre 5 et vèsè 14 b, li di, Leve non, ou menm k ap dòmi, leve sòti nan mitan mò yo, Kris la va klere ou. M kwè pasaj sa li se yon envitasyon a yon priz de konsyans. Yon envitasyon pou sòti nan eta de somèy, pou gade reyalite a anfas, pou pa p chèche yon palyatif, pou pa p chache trankilize konsyans ou pa rapò a reyalite sa. Wi li la e ou bezwen fè fas avèk li paske gen yon moun ki ap soufri akoz de ou e tanke w vivan, tanke li vivan li ankò posib pou w fè yon diferans. Kisa w kapab fè? Nan Efezyen 5, 17 li di, Se poutèt sa, pran tèt nou byen, chache konnen sa Senyè a vle nou fè. Kisa w bezwen fè? Ou bezwen premyèman chèche volonte Bondye, mande Bondye pou l kapab ofri w yon opòtinite, yon posiblite pou kapab rachte w. Mande l ki kote ou bezwen kòmanse. Petèt Bondye gendwa bezwen travay nan ou dabò, trete de pwoblèm pèsonèl ki eksplike konpòteman sa lakay ou dabò, avan li kòmanse itilize w pou kòmanse pou debite yon pwosesis de gerizon lakay pitit fi w, pitit gason w atravè yon rekoneksyon ant ou menm ansanm avèk li. Twazyèm eleman, Ki moman wap bezwen kòmanse aji? Selon Efezyen chapitr 5 le vèsè 16, li di, Pa kite okenn okazyon pase pou fè sa ki byen, paske jou sa yo nap viv la pa bon menm mwen panse moman pou w aji se pa ane pwochèn se pa yon lè ma panse sou sa mwen kwè moman pou panse sou sa se kounya paske gen anpil okazyon ke w rate deja e w pa konnen konbyen ke w ap jwenn ankò m kwè okazyon an se kounye an pou mande tèt ou Kisa m bezwen fè e kijan m ap fè? Men dabò, kòmanse dan lapriyè. Kèlkeswa laj pitit ou a genyen, gen yon ti vwa li genyen ofon de li menm, ofon de kè li, ki ap poze kesyon sa a, Papa, kote ou? Papa, malgre tout tan ki pase deja, malgre tout tan ki pase, Pitit ou a toujou espere, toujou kwè ke yon koneksyon ant ou menm ansanm avèk li ankò posib. Kè li toujou ap kriye apre ou. Papa, kote ou?